Kounye a Sundy, sa w gen la? Ou sot nan lari a w vini w chita byen move, tou demoralize. Sa w genyen? Kounye a depi w sot nan lari w vini ou byen move,

Depi w sot nan lari w antre w gon sèl koze w ap touye tèt ou. Pwoblèm ou e nan lari a li ye? E lari a k pwoblèm ou? Sa w genyen? Di m sa w genyen? W ap touye tèt ou w ap sesi.
M sot al ka Floryal la papa pou m al mande l kisa l deside, èske sa l te di m nan se te tout bon?

An kounya la si w gon pwoblèm ak Orial wap kite avè l kounya la se an li oblije se tèt ou pou touye men nou menm jèn fi kounya yo m paka konprann bagay sa non mwen menm s on fenomèn m paka konprann depi jèn fi a gon pwoblèm avèk mennaj li oubyen moun m pa konnen an sa l ye a se tèt li pou l touye kòmsi e sèlman pou mennaj nou nap viv e paran an menm. An paran ou ki fè tout sakrifis pou ou, ki riske vil pou l pran swen w voye w lekòl, depi nan vant map pran swen w, kounya la w pa wè lòt bagay touye tèt ou? Sa vle di mwen menm m pa gen okenn redevans anvè w, m pa gen anyen m atann, ou pa gen anyen pou w fè pou mwen? Se sèl mwen ki te dwe w? Lè w wè gon paran li fè sakrifis pou w l voye w lekòl, li peye, li demen si Dye vle e w k kanè bank li e w k espwa l wi. An pou sèlman leve w pou bon plezi w paske w te renmen a yon nèg petèt ki pa menm merite sa menm, ou kab sèlman leve w touye tèt ou. Epi pa yon ki fè tout sakrifis pou ou a, li pa vo lapèn. Mwen gen yon bagay m pa ka konprann, m pa di sa sèlman pou ou non Sondy. Se tout jèn fi, jèn gason kounye a yo k ap viv ki gen entansyon sa nan tèt yo non. Depi yap viv a yon moun e moun nan kite yo ou tande yap touye tèt yo. Paran yo menm yo pa bay paran règle anyen pou yo. Paran te fè de sakrifis, ki riske vi yo, ki mache pye atè toutouni pou ba yo rad, pou ba yo vètman, pou pou yon seri de bagay, yo menm nou pa merite anyen. Mwen menm mpa diw pa touye tèt ou. Mpa diw konsa pa fè sa w gen pou fè a non, men sèl bagay map diw. Anvan w'o touye tèt ou oubyen fè sa ou gen pou fè a, w'ap chita la w'ap pran kalkilatris ou. Depi lè m te fè ou, depi lè ou te tou piti, w'ap kalkile tout ti kòb m depanse pou ou yo, epi tou apre sa ou ban mwen yo. Apre sa ou mèt pran, pran kòd ou, oubyen pran lwil pinèz ou, pran pwazon rat ou sa w'ap pran an, pase dèyè kay la al touye tèt ou. Ou wè jan m sansib pou ou a, m pa ba ou anyen pou mwen, ou mèt al touye tèt ou pou nèg ou a. Pase se pou nèg nou nap viv, se nèg nou k tout bagay pou nou, ale, ale rayon nèg nou. Men mwen menm wap remèt mwen ti kòb mwen. Hein, pase m pa ka konprann sa. Se a Floreal ou te ou pa a manman, li joure w bagay. Si w gon bagay pou di a Floreal ou pral di l. Mwen menm sa m vle fò, m vle w met yon tèm avèk bagay sa pou mwen. Ou pral kot Florial, ou pral di l ki desizyon l. Eske sa l te di a se sa se fini? Pou bagay sa fini nan tèt mwen la. M pa vle tande bagay Florial sa la ankò. A bagay touye tèt ou a. Ou pral kot Florial pou w al pale avè l. Bay toutan s on bagay touye tèt touye tèt. M fin pale avè w wi mwen menm. Degaje w al kot Floreal pou w konn kisa lap di w. Timoun nan depi l pale se touye tèt, se touye tèt. Ou menm tout lajan ou depanse a nan lib. Map fè sakrifis chak jou met yon bokit moun ap imilye w nan lari a. Kounya la ou tande se se pwoblèm.